Enben re bonjou tout moun, nap ekskize nou, nou konnen don tout sa fè pati de pwoblèm peyi a e nou konnen sitiyasyon lò wap reyalize yon cho kote teknik lan ekstrèmeman enpòtan sètèn fwa l pran tan, nou konnen tout detay sa yo enpòtan, mèsi a edh ki bay kouran e ki koupe cho a tou an menm tan, bon se janti kanmenm. Kounya nou sou edh. Mèsi edh men menm si se li ki bay ti pwoblèm sa ke nou genyen an. Nou gon envite k ajoute sou cho a map tounen sou kesyon an map tou pwofite poze Jerry Tardieu ke map di bonjou wap di bonjou epi wap tou reponn kesyon an nou gon pwoblèm leta malad Mwen panse w patap dim bonjou Depi ke Nap di bonjou epi wap tou reponn kesyon an leta malad se kesyon sa m te poze Depite Papillon. Leta malad, pwoblèm nan a la baz se leta. Donk tout rès bagay yo reyini otou de leta. Se leta ki enkapab pran responsabilite l a divè, a prèske a tou lè nivo, ki fè vin gon feblès tout kote. E jodi a si n ap mande pou al mande konstitisyon, jodi a kisa konstitisyon sa ap pote pou transfòme leta sa ki malad la? a la baz. Pabli, m poko reponn li. Non, non, w ap reponn. W ap reponn depite. Se te sa dènyè kesyon an. Dakò. Ebyen, w ap pèmèt mwen dabò salye w. Wi, di bonjou. Byen si. E m ap salye kòlèg Papillon ki la a. Yon kòlèg ke m apresye anpil. Menm si nou pa nan menm blòk politik nan palman an. Men m toujou di se depite Koray li ye. Gran papa m te depite Koray. Donk fanmi nou li ye. E m panse jiskaprezan l pa fè gran papa m wont nan jan l ap mache nan senkantyèm. N ap salye Dens Debat E ke nou kontan Wewe ankò. Se yon bon bagay lè Edens la. Se vwa dyaspora a pote. Epi m ap salye anfèt tout entènot yo, tout zanmi yo k ap gade nou. E m ta renmen ekskize m dabò ke m rive an reta nan emisyon an. Jodi a se fèt Altagras. Mwen t al pote solidarite m bay moun Dèlma. E mwen te pote solidarite m bay tout pelren k ap fete Altagras jodi a. Depite Gary Bodeau, prezidan chanm nan, nou mande ke Bondye ba l sajès, serenite, pou l dirije e dan la dwatur e dan la balans e nou ta swete tou ke Bondye. Sa pa sèlman politik non depite an pasan ou menm ak depite Gaï Bodeau nou pa nan menm non nou pa nan menm kan politik men nou gen non sa montre tou ke n pa advèsè du tou nou gen respè youn pou lòt e se prezidan chanm dè depite e de se pwendvi la Nou gen yon kolaborasyon pou n ba li e n ap ba li li. E se jisteman Ayiti sa n bezwen avèk de lidè konsa ki ase ouvè an. Nou panse sa, paske genyen twòp hing hang. Yon moun gen dwa pa nan menm kan politik avè w, epi w retwouve w avèk li tou pou fè peyi a avanse. Nou swete Bondye avèk lwa yo ba l ase sajès ak lisidite pou l byen jije. Nou ta swete sa. M ap salye tou, fò m di w nou t al pote solidarite nou avèk Mè Wilson Jeudi nan legliz Altagracia Delma, donk se pou sa ki fè ke m an reta jodi a, donk m ap ekskize m pou sa. E san pli tade, apre m fin fè. M panse klarifikasyon sa a, petèt m ap eseye rantre nan repons ou an, byenke kòm depite Papillon di m yo te poze l kesyon an, e, e, èske, e, m pa ka di Dwadènès paske m panse m gen laj pase w, men depite Papillon ou te vle reponn, ou te vle reponn sou kesyon Leta epi mwen menm m ta, m ta, m ta, m ta rancheri dèyè w. Non men se kòm pou voule. M wè nou antann nou dayò. Si tout envite m yo te antann yo konsa, travay mwen an t ap toujou pi fasil. Non m ap salye kòlèg Tardieu ki fèk vini, ki mwen menm tou s on kòlèg ke mwen apresye anpil. S on kòlèg mwen di souvan ke petèt ke chanm depite a rate yon opòtinite ke Jerry Tardieu pa t prezidan chanm nan. E m panse gen yon seri de debwa ke nou konnen la sè dènyè zane Petèt ke si chanm nan te ranmase karaktè li, si chanm depite a te rejwenn, m anvi di, onorabilite li, petèt ke n pa ta rive kote n ye a la. Donk, kòlèg, mèsi. M panse ke, tankou l di, nou pa nan menm blòk, men nou konn arive fè deba nou yon fason diy, yon fason ke nou defann ide nou san ke pa gen twòp linyanj. An moun de byen.
San ke pa gen leve frape. Alò, toutalè, n t ap pale de Leta avan ke edh te entèwonp nou. E mwen menm panse ke il faut ke pèp ayisyen an rekonsilye l avèk leta. Kisa m rele rekonsilye l avèk leta? Nou gen yon konsepsyon de leta ki nwizib. E m panse ke sa se youn ke m konsidere ke se youn nan eritaj de la peryòd kolonyal. Kisa m antann par la? Nou fèt nan yon peyi kote ke o depa leta gen yon wòl eksklizivman represif. Leta kolonyal. Li vin la a, li an gè avèk ses administres. Li an gè avèk les mulâtres, ki ap reklame menm dwa ak blan yo. Li an gè avèk les esclaves, ki pa vle tann esklavaj. Li an gè menm avèk blan parèy li, ki ap goumen kont le système de l'exclusif, ki ta renmen fè komès avèk lòt peyi ke la métropole. Nou pa rive ranplase peyi sa a pa. Nou pa rive ranplase Leta pa yon Eta pwotektè. Nou pa rive ranplase l pa yon Eta ki la pou sèvi sitwayen an. Leta, pèsepsyon ke nou genyen de Leta, se yon Leta represif. E nou fè plizyè ane de diktati, e sèl kontak ke nou genyen avèk peyizan an, se kontak pou n al reprime l kote l ye a. Fòk genyen, m anvi di, yon nouvo kontra sosyal. Yon nouvo konsepsyon de leta, yon nouvo konsepsyon de la nasyon. Kote ke administre yo pa gen santiman ke yo la pou yo bat yo, yo la pou yo pwoteje yo e pou yo gide yo pou ale de lavan. Tan ke nou pa rive a sa, n ap toujou nan yin-yang sa. E orijin istorik nou. M ta, m panse ke gon konparezon ki petèt itil a fè, se konparezon Lèzetazini Damerik avèk Ayiti. Ayiti yo fòse n vin nan yon peyi, yo fòse n antre la, e depi n antre la n ap goumen pou jiska jounen jodi a. E nou pa goumen pou n kreye Leta modèn sa a, Leta k pral pwoteje sitwayen, gide sitwayen an. Si w ta pran, si w ta vle fè yon paralèl avèk Lèzetazini Damerik, ou pral wè ke e lè konseptè, de la démocratie américaine, se son dè moun yo ki soti nan peyi kote yo tap pèsekite yo, pèsekisyon relijyez, pèsekisyon politik etc. Yo deside ke nou pral nan yon nouvèl tè e nou pral kreye yon lòt patri kote ke dwa nou ap garanti e nap gen yon abitre ki rele la jistis. E la jistis è un dè gran pilye de la sosyete amerikèn. M panse youn nan pwoblèm nan peyi pa n aktyèlman la, nou gon absans de pilye. Ozetazini, le christianisme, est un pilier la justice est un pilier e ameriken ap viv nan yon santiman ke kit li gwo kit li piti li egal devan la lwa e loske la lwa sa a li tranche li tranche pou de bon si w ta pran pa egzanp eleksyon bon w ap gade pouvwa jij yo genyen tou ozetazini si w ta pran pa egzanp eleksyon ki te opoze Al Gore avèk Bush

pou yon Leta fò, pou yon Leta responsab, yon Leta pwotektè de sitwayen, men egalman yon Leta ki gen otorite l, ke otorite Leta li respekte. E m pa kwè ke okenn demokrasi kapab fè yon pa an avan tan ke lotorite de Leta nè pa garanti. E fò n pa konfonn otorite de Leta avèk la represyon. Ou lotoritaris, ou lotoritaris. Gon bagay m toujou di, kèlkeswa sa yon moun ka di de lapolis, men m tèlman santi m byen lè m ap sòti nan yon aktivite epi, Polis, lapolis kanpe m a une heure du matin nan lari an. Ou santi w an sekirite, ou kon w ankadre. Justement!
Donk, li gen fòs represiv la vre, men m konfòtab lè yon polisye kanpe m nan lari a, li mande m asirans machin mwen avèk lisans, paske li fè m konnen ske m dwe genyen l, sinon. m vin yon danje nan lari a. Men se pa toujou konsa non.
Fò nou presize tou ke leta petèt yon leta retrograd e barbar. Paske gen de lè lè polis retounen nan lari fò kè w sote. Donk lè yon polis retounen nan lari w alèz sa vle di ke nou sou la wout pou n al konstwi eta de dwa sa. Mwen pa. Pou redi gran choz nan sa depite Papillon sot di a la, mwen retni dènye tèm ke l itilize a. Li pale de otorite de leta. N ap sonje depi 1996, René Préval nan diskou l li pral antre kòm prezidan de la Repiblik Dayiti, nou chanje se mo sa k te make la restauration de l'autorité de l'Etat.

Sa vle di kisa? Otan de mache ke posib, sa vle di fò w pèmèt fòs ekonomik yo envesti pou kreye anplwa. Leta p ap ka ba, p ap ka bay tout moun djòb. Leta pa ka kreye djòb pou 12 milyon Ayisyen. Fò Leta kreye lanviwònman pou ke sa nan nou ki gen yon ti kòb nan pòch yo, nou envesti nan yon peti, nan yon mikwo, nan yon mwayèn, nan yon grann antrepriz pou n kreye anplwa. Mwen di w Leta fò, regilatè, ki pou fikse règ jwèt la, pou prive envesti. Ebyen lèm di prive a e pa gwo zouzoun ki gen gwo lajan nan ti jenn gason kap fè ti fabrik manyòk nan gonayiv la li bezwen 100 mil goud epi li pral kreye 5 anplwa oubyen zanmi ki gon jaden diri nan la vade de latibonit oubyen nan liankou oubyen nan vèrèt kotem soti wikenn sa e ki bezwen 200 mil goud poul kreye 15 anplwa oubyen tou. E jodia tou yap pwone yon bagay map kite w avanse wi depite jodia se prèske patou menm nan gwo peyi yo yap pwone yon bagay rapò moun yo avèk peyizan yo dirèkteman, pwodiktè loko yo, moun yo, ou wè jodi a, m t ap gade yon dokimantè, moun yo plis achte, bon, pa nan grand surface, nan grand aglomerasyon yo non, men ou wè nan zòn ki plis rekile yo, moun yo plis achte nan men pwodiktè loko yo dirèkteman jodi a, o lye ke yo rantre nan yon magazen jodi a yap pwone sa yo e otrefwa tou kòman nou te konn manje nou te konn viv depite se avèk agrikilti de sibzistans oubyen agrikilti familyal la jan yo te konn rele l lontan mwen menm lè m te konn manje tout sa m te konn manje pat sot nan jaden pat sot nan mache nan mache oubyen aletranje donk fòn tounen wi m dakò alò m tap di donk otan pa bliye sa nap di a nou di ke le liberalisme sosyal se otan de marche ke posib, men otan deta ke nesesè. Otan deta ke nesesè la, sa sa vle di? Sa vle di se yon leta responsab. Sa vle di se yon leta ki pou vin mete ekilib kote ki pa gen ekilib. Se yon leta ki pou bay jistis sosyal. Ann pran yon egzanp byen senp. Eske n ka kite peyi a ke 80 pousan de lòf skolè è pwodwit pa le sektè prive? Lè se konsa, yon nèg al fè lekòl pou ka fè kòb. Timoun nou yo k nan bonbadopolis kote yo pa gen kòb pou yo peye a, le prive pap janm al mete lekòl la. Se leta ki pou rantre la e se leta ki pou envesti pou ke timoun ki bonbadopolis la li jwenn menm edikasyon avèk depite Wolf Papillon nan Koray. Avèk depite Jerry Tardieu ki te lekòl Sen Lwi k fè Sen Lwi tout vil. Avèk mwen menm ki sòti Chantal. Avèk ou menm ki sòti Chantal, bèl kote ke m al vizite ki gen yon gran potansyèl touristik, ekonomik tou a pati de lagrikilti. Donk sa nou di se ke an eta fò. E pou ki sa leta òganizasyon l ki premye dokiman ki ba w kòman leta a fonksyone, kòman l òganize?

Apre tout tan sa a, 31 an, 32 ans cette année, nou remake ke konstitisyon an pa mache. Ebyen pou ke nou genyen yon leta ki fò, fò n al rewè fonksyonman enstitisyon yo. E kisa nou di nan amandman e se pou sa m ap marye kesyon leta a avèk kesyon konstitisyon an paske se sans kesyon w lan, sè ke konstitisyon sa a, amandman sa yo, refòm ke n pwopoze yo, se yon refòm ki pou fè leta pi fò, se yon refòm ki pou fè jistis la pi endepandan, Se yon refòm ki pou fè enstitisyon yo pi byen mache, se yon refòm ki pou fè administrasyon piblik la pi efikas, se yon refòm tou ki pou chanje rejim politik la. Paske nou remake Leta a lou, Leta a pa mache byen. Poukisa l pa mache byen? Nou gade onivo di rejim politik, gen yon difisil kowabitasyon antre le prezidan e le premye minis. Jan n te di l nan dènye emisyon an, nou pwopoze leliminasyon de la primature pou n al vini avèk yon konsèp de prezidan e 2 vis prezidan ki yo menm pral nan eleksyon tankou yon tikè, yon diyo e yo pral vann pèp la yon pwojè e si pèp la achte l se yo ki pral delivre. Jodi a kisa w genyen Niti? Ou gen yon sitiyasyon kote gen yon prezidan eli epi lè fini se yon majorite nan palman ki mete yon premye minis ke l pat voye, ki pat al nan eleksyon. Fò n korije sa. Nou di tou ke sa pral pèmèt nou o nivo de leliminasyon de la primature pou nou genyen yon bokit lajan ki envesti nan primati jodi a nou pa konn kote l ap sa l pote. Tandiske kòb sa a se kòb ki pou ede nou angaje plis polisye, fè plis lekòl, fè plis wout, fè plis sant de sante, pou ke konsil nou yo ki nan dyaspora a pa fè sis sèt mwa yo pa touche, pou ke polisye nou yo pa fè sis sèt mwa yo pa touche, pou ke enfimyè nou yo gon ti ogmantasyon de salè. Donk, lè nou retire primati a, se plis kòb nou mete nan leta pou leta pi endepandan e pi fò. Donk, se pou sa ke fò n chanje rejim politik la. Piske, se kesyon sa tou vin nan tèt mwen, atravè konstitisyon amande sa, Nou pale de retire primati, nou gen yon pakèt transfòmasyon ki pral fèt. Men an rezime, nou prale vè ki rejim politik? Nou ap toujou gen yon rejim demokratik, sof ke nou pral reyòganize Leta yon lòt jan. Prezidan de la Repiblik, nou ap fè yon reyekilibraj de pouvwa. Prezidan de la Repiblik la, jodi a, nou ap viv nan yon total ipokrizi, Neti. Sa vle di prezidan de la repiblik la anfèt se li kap fè kap defè, se li k matadò sipèb, se li kap mete, remete, bagay, mete moun, retire moun, deside. Jodi a m vire nan tout lari a la, bon m sot Vèrèt. Men m te gen dwa fè yon sondaj nan Vèrèt, m mande kiyès ki chèf peyi a, ki responsab peyi a. Pa gen okenn moun kap pale de premye minis. Ditou. Tout moun ap di w se prezidan.
Donk nan la reyalite nou gen yon konstitisyon ki di nou prezidan pa gen pouvwa. Men ofon se li kap fè tout bagay. Fò n elimine ipokrizi sa. Donk nap bay Si w pèmèt mwen yon Map senpleman entèvsyon. avan mosyon an pou m pa pèdi fil panse mwen, nap elimine kesyon sa a, nap asire nou ke n gon, paske sa delika m vle asire m, paske gen anpil moun ki yon ti jan redoute ke n pap tounen avèk yon presidansyalism fò epi kankou m ta di w pou nap mete palman de kote. Atansyon se trè enpòtan, se pa sa. Lide se ke nap vini avèk yon prezidan. kilè lal nan eleksyon kapab delivre sou baz pwomès ke l fè e li pral genyen yon gouvènman. Gouvènman sa a, li pral gen anfas li pou kontwole l yon paleman fò. Paleman ap toujou kanpe nan yon doub prerogativ de kontwole legzekitif e de lejifere. Si gen minis ki pèdi pye yo, 10 depite, n manke 8 ant mwen menm avèk depite Papillon ki la a, gen dwa entèpele, konvoke ou envite yon minis jiska destitye l, mete l atè. Palman ap toujou fè sa. Sof ke, n ap genyen yon reyekilibraj dè pouvwa, kote l ap pi fasil pou yon prezidan, pou yon gouvènman, pou dè zeli mennen yon politik de chanjman, yon politik pou la modènite, pou le pwogrè ekonomik e pou la jistis sosyal. Atansyon, sa a tou, nan chanjman rejim nou pwopoze a, li rann prezidan an pi responsab. Jodi a, l pa nòmal ke yon prezidan konsidere kòm minè, pandan ke l gen dwa fè senkan, l ap gaspiye kès leta a epi lajistis pa gen dwa poze l kesyon.
N ap sa nou pwopoze sa nou pwopoze an Eti pral fè ke ojodi le prezidan va randre kont si l te fè bagay ki pa sa lajistis kapab rele l e konvoke l e m ap konkli pou avan m pase lapawòl bay depite Papillon donk leta sa ke n ap reyòganize a nou wè yon prezidans ki gen yon responsabilite efikas objektif e konkrèt. Nou wè ke n ap retire tout iritan, tout lakin, tout feblès, tout ipokrizi ki gen nan sistèm lan. Nou wè n ap kenbe yon Paleman ki trè trè fò. N ap toujou gen kolektivite yo, sa vle di n ap fè desantralizasyon. Nou enpoze, nou oblije, nou pwopoze ke 15 pousan bidjè nasyonal la ale nan kolektivite yo. Sa vle di ou menm nan Chantal, kote majistra w la pa gen kòb pou fè devlopman, fòk leta santral oblije pran 15 pousan, li ka 20 pousan, li ka 30 pousan, li ka 40 pousan men omwen 15 pousan pou ke nan komin elwaye, nan koray kote depite a ap batay, lakay ou Chantal, moun yo genyen, majistra yo, katèl minisipal yo, alò nou ta swete se pa katèl paske nou poko zon grenn majistra, gen mwayen nan men yo pou y al fè devlopman. Sa tradui tou ke nou ta renmen yon leta ki pa chita nan ede Pòtoprens. Nou pa ta renmen gen yon leta ki chita mete tout resous yo nan depatman dwès. Nou ta renmen gon leta ki jis e la jistis se ke tout komin nan peyi dayiti bezwen kèk bagay pou yo fè. Yo bezwen sèvi popilasyon yo men yo pa gen mwayen. Donk vwala gwoso modo lide se sa ki dèyè amandman an. Amandman an se reyoganize leta de tèl sòt ke gouvènman gouvènans lan pi efikas e ke peyi a gen plis fasilite, plis chans pou jwenn chimen devlopman. Depite. Wi, dan lansanm mwen dakò avèk kòlèg Jerry Tardieu sou ide ke komisyon an pwopoze. Paske souvan moun yo di komisyon Tardieu, moun yo panse ke se Jerry ki fè afè l, tankou anpil jounalis di l. Se pa vre, lè yon komisyon gen yon moun ki prezide komisyon an, komisyon an pote non moun ki prezidan komisyon an, donk nou palon de la komisyon Tardieu. Se pa nan tèt Jerry Tardieu, tankou m tande yon moun te di l nan radyo dènyèman, ke l soti. Se yon ansanm de kòlèg, e pa dè mwendr, dè moun ekstrèmman konpetan ki gen anba a. Kontrèman a sa y ap di nan laprès eksetera, nou gen de kòlèg depite ki vrèman byen fòme, anpil jiris, pami yo m kwè gen de nan moun ki fè pati de komisyon sa a. Li ta bon pou n tou site non yo petèt, Depite? Pwobableman, pwobableman.
Alò, ti mosyon an sè ke mèsi Depite paske ou rann jistis a tout komisè sa yo ki gen kouraj pou e travay e ki, de fason konsansyèl, tout siyen rapò a. Alò, mwen menm, sèvitè an, se prezidan komisyon, men gen depite Louis Marie Bonhomme, de Ansafolè, ki vis-prezidan, depite Ronald Etienne, ki est le député de Pestel, komin vwazin a Koray, e sis lòt depite yo, se depite Myriam Amilcar, Sen Michèl de Latalay, Raymond Rival, Kòniyon Granbwa, nou gen Jacob Latortue, Gonayiv,

prezante l a plizyè repriz devan laprès de kantite konsiltasyon, kantite moun nan peyi a ki patisipe, ki bay ide yo pou nou rive a sentèz sa a. Mwen menm ki pa manm komisyon an, Depite Tardieu rele m, te koray m, m fè dezèdtan nan telefòn avèk li pou m ap eksprime l pwòp grenn ide pa m kòm depite. Imajine w konbyen tan ke l pase avèk lèzòganizasyon etsetera pou n rive pwodui ouvraj sa a ke n bay la la. ki pral pèmèt ke nasyon an mache pi byen. Se yon manyèl ke li ye. Men ankò infwa, m t ap pale de lalwa talè a la a. Mwen di ke si n pa respekte lalwa, travay sa pa sèvi a anyen. Se tankou m ta kab di w ke yon moun, e menm konstitisyon 87 la pafwa gen de repwòch ke y ap adrese a li menm, mwen menm m gen tandans defann li nan anpil bagay. Konstitisyon 87 la, youn nan pi gwo objektif li se te anpeche ke yon nouvèl diktati retounen an Ayiti. E m panse ke gen yon kredi pou nou akòde o Konstitisyon de 1987, an depi de tout fay ki kapab genyen jodi a, se ke an 30 an, gen anpil moun ki tante, gen anpil moun ki gen foli a, men yo pa rive enstore yon nouvèl diktati an Ayiti. Je panse ke se un kredi politik il fo akòde a se Konstitiyan. Donk se se un peu. Gen yon kesyon ki ekstrèmeman, bon, ok. Gen yon bagay fondamantal ou di la Depite, bon, nou tou de pale de sa, de non respè de la lwa. Ayisyen pa respekte la lwa. Jisteman, amandman konstitisyon, yon konstitisyon amande, ou menm yon nouvèl konstitisyon jan de de moun ap pale de li, nou pwopoze l, men.

Se konsa anpil moun tou ap di w, monchè palman sesi palman sela, men se kwa le parlement? Nou n sòm pa des extraterès o parlement. Parlement ki sa l ye? Mwen menm m panse ke se meyè echantiyon ke moun kapab pran de yon sosyete. Pou ki sa? Depite Tardieu li soti Petyonvil. Mwen menm mwen soti Koray. Lòt kòlèg yo soti te la soti nan kat kwen peyi a. Nou soti nan tout klas sosyal.

c'est le reflet, c'est le miroir fidèle de la société haïtienne. Ok, e. E m vle ke chak sitwayen pran responsabilite yo nan Parlement an. Paske pandan mwen menm avèk kòlèg Tardieu n ap n ap reve don amandman konstitisyonèl, pa gen okenn garanti ke li menm avèk mwen n ap nan 51 nyèm nan. Pa bliye, wòl nou rete sèlman a pwopoze l, men nou p ap la pou nou apiye l, pou nou jere l, si, non, non, non, non, sètadi ke son bagay ki pral revenu a lejislatè ke ou menm ou pral vote yo, antanke sitwayen. Sa vle di ke, kounye a, se pa mande mwen menm, mande kòlèg Tardieu si nou dakò, si nou vle, si nou fè sesi, travay pa nou nan l fini deja, la proposition elle est là. Maintenant, le, le travay ki reste à faire, et c'est, c'est de la tâche du citoyen, c'est de décider kiyès ke l vle voye anndan palman an. Sa enpòtan. Paske sa rive chak fwa. Sa trè enpòtan. Nan yon eleksyon, nan chak sikonskripsyon, ou gen nenpòt 10 kandida, sa k pi mal la, se li menm yo pran, se li menm yo chwazi, epi apre yo di w palman an pa bon. Wi. Yo pa wè ke se yo menm ki chwazi nenpòt ki moun nan reprezante yo. Oubyen ke yo pa al vote tou.
Oubyen yo chita yo pa al vote. Paske si w pa vote, pa plenyen. E m toujou di sa. Sa Depite Papillon di w la gen yon enpòtans fondamantal. Li gen 2 bagay ke l di la m remake, m note e ke m renmen. Dabò, li di w, Le parlement est une institution indépendante. Li dakò ke ka gen yon pwoblèm yon kredi dimaj, men a ki lafot? Dabò a la popilasyon ki va vote avèk yon to de 10 pou san patisipasyon e ki pou pèmèt nenpòt ki moun fofile li, se yon premye responsabilite. Dezyèmman, pati politik yo tou. Si w ap chwazi yon kandida a la depitasyon, a la meri ou o sena, fò w chèche pran l sou baz de vètikalite, entegrite, konpetans, dinamism e tout sa w konnen yo. Men le pli zenpòtan, fòk nou di l, se ke ou ka gen yon pwoblèm, a yon palmantè, ou ka gen yon pwoblèm a yon blòk politik nan palman an, ou ka gen yon pwoblèm a yon pozisyon politik yon òm de lwa ki anndan palman an, men ou pa ka gen pwoblèm avèk palman antanke enstitisyon, paske de tout lè fason menm sou Divalye te gen palman, il fo un garde fou, il fo kil yè yn enstitisyon a pouvwa. kontwole legzekitif. Sa se yon premye bagay ke m note nan sa Depite Papillon di a. Dezyèm bagay ke m note, m ap tou reponn kesyon ke w poze a, ou di men lè lwa, on les fait, on les refait, il y en a qui sont bonnes, men Ayisyen pa respekte lalwa. A sela m ap di w de bagay Netty. Eksperyans pa m, se ke. C'est vrai qu'il y a un problème de mœurs et coutumes, c'est vrai qu'il y a un problème d'hommes et de femmes, c'est vrai que nan dirijan nou yo, nan prezidan ki te pase, nan premye minis, nan otorite yo, gen anpil mèt dam, gen anpil koken ki pa vle jwe jwèt demokratik la, demokrasi a. Par exemple, m pa panse ke se yon pwoblèm d'existence constitutionnelle ki fè ke jiska prezan nou pa gen yon konsèy elektoral pèmanan, nou pa gen yon konsèy konstitisyonèl, se paske nou gen yon bann koken nan tèt leta e ke trè souvan pandan 32 zan, Nou deside ke n ap itilize yon pati nan Konstitisyon an, gen yon pati n pap itilize. Se vre. Men an menm tan, èske an rezon de sa, nou pa dwe ouvè je nou pou nou gade si Konstitisyon sa a gen pwoblèm, kòman nou pral ranje l? Mwen menm panse se de sa yo pou n fè. Fòk nou vijilan pou nou asire nou ke manman lwa peyi a ki se batistè a, paske Netty an nou di ke ou fè yon pitit nan Chantal. kote ou soti a. Ou fè pitit la, epi pitit la fèt, men ou fè pitit la, ou menm ou nan di, m papa pitit la nan di, epi nou di a, priyorite a, se pa al fè batistè pou timoun nan, priyorite a se al nan jaden pou n jwenn manje pou n fè l viv. Mwen menm men sa m di, pandan ke youn nan nou pral nan jaden pou n fè l viv la, gen youn ki pral nan enstitisyon nan ofisye deta sivil la pou n ba l batistè, paske batistè sa a ne di. Se sa k fè l moun. Batistè sa a, se li menm k ap fè l kapab gon paspò pi devan. Batistè sa a, se li menm k ap fè l enskri nan yon lekòl pou l al pran lepen de ledikasyon. Batistè sa a, Netty, se li menm ki petèt pi devan ka fè l kapab fè l jwenn yon bous detid, yon viza pou l al chèche lavi, chèche edikasyon e chèche dignite. Ya, jisteman, gon, gon, gon, gen Jean Jean Roosevelt. M te manadjè l pandan plizyè ane, ki gen yon ti kras sansibilize sou kesyon sa yo tou. Li te fè yon travay konsa nan Grandans avèk de moun, moun k ap fè, de ofisye deta sivil. Tankou li te reyini moun yo, li te gen yon pakèt, pakèt, pakèt timoun ak granmoun, granmoun ki pa t janm Gon ak de nesans nan lavi yo. Bon pwojè a te vin kanpe e paske aparamman li te gen lòt priyorite men se travay leta li tap fè a m te di l sa m di l sa se travay leta ke l tap fè a men gen anpil sitwayen sitwayèn tankou m toujou envite yo atis etsetera men se travay sitwayen tou wi nèt jisteman gen defwa depite a oubyen majistra a gen dwa gon bagay pou l fè men ou menm kòm sitwayen angaje Ou gen menm responsabilite avèk yon depite. Ou gen menm respons, alò, li pa ofisyèl, men ou gen yon responsabilite patriyotik pa rapò a peyi ou pou gen angajman sitwayen. Inisyativ sa ke Jean-Jean Roosevelt pran an, li bon. E se pou sa ke mwen menm mwen toujou di, angajman sitwayen. E sa n ap di la a, al vote nan eleksyon. Ou nan yon komin kote ou ta renmen bagay yo chanje, mete nou ansanm, an nou gade kiyès ki ka pi bon majistra a, kiyès ki ka pi bon E kazèk la, kiyès ki ka pi bon senatè, pi bon depite? Men si nou pa fè sa a la baz, demokrasi an ap mouri. On dit souvent qu'un pays ne meurt pas, men m te di l la nan dènye emisyon an, un pays peut mourir par 50 mil fason. E se pou sa ke li enpòtan jodi an, si n ap pale de yon nouvèl Ayiti, pou n ap pale de yon nouvo depar, nou konstate. Nou konstate gen yon rèl nan pèp la. Nou konstate gen yon jenès ki mande yon lòt bagay an Ayiti. Nou konstate ke peyi a an rupture de konfyans avèk lè lwa, la konstitisyon, lè dirijan. Donk lè a rive nou nan yon kafou stratejik. E jodi a, e m di Bondye mèsi Niti, ke senkantyèm lan, se ladan l ke Bondye mete m, paske ti sa m kapab pote a mwen menm, ti pati pa m lan kòm prezidan komisyon, pa bliye gen tout lòt depite yo e gen chanm lan, enben se yon opòtinite inik ke nou pral gen pou ke antre Jyen e Septanm 2019 nou vote s'il y a lieu d'amender, Depite a sot di la, nou pral vote senkantyèm lan pral vote est-ce qu'il y a lieu d'amender, senkanteyinyèm lan pral vote amandman yo. Se pou sa Netty, m mande moun Chantal, m mande moun Koray, m mande moun Pestèl, m mande moun Tomazo, m mande moun Gonayiv, m mande moun Pò Sali, Wòch a Bato, tout kote, mobilize pou deba ant Jyen e Septanm 2019. Patisipe nan radyo, ekri komisyon, joure komisè yo. Di yo sa w vle, ou dakò ou pa dakò patisipe nan deba. Depite w la ki pral vote a, senatè w la ki pral vote a, pale avè l si w retwouve w nan pwopozisyon komisyon an. Ede nou. Paske se lopinyon piblik. Kòman anvlòp pou komisyon an, kòman sa ye nan bidjè? Enben, komisyon, m ap di w. Paske sa w ap di a la depite, m gen tan wè Losanch laj piske mwen menm m travay nan evènman, nan aktivite kiltirèl etsetera, pwograme evènman. Sa w ap di a la antre jen e septanm 2019, donk fè yon travay konsa komisè yo sou tout peyi a, sa mande kanmenm yon bidjè. N ap tounen sou sa. Mwen ka tou reponn ou wi paske ban m di w, ou ka sezi, gen anpil moun ki toujou panse tout bagay se lajan nan palman. Ou konn kòman n fonksyone? Jiskounya m ap pale avè w la, pwofesè Claude Moïse, ki est le consultant senior de la commission ki a travaye pankan 2 ans li poko touche yon goud jis kounye an le professeur et ki est maintenant au niveau de comité exécutif des etats generaux Louino Pierre poko touche yon goud jis kounye an gen de fwa lè nou vwayaje se avek finansman pa nou paske son devwa patriotik pa bliye tou nou se 9 komisè sou 117 depite E nou gon chans tou pou n patisipe nan yon egzèsis enpòtan. Lè nou fè konsiltasyon nasyonal pandan ennan, lè moun yo resevwa nou, an nou di n ale pa egzanp nan CSPJ, yo resevwa nou, nou fè yon joune de travay, yo fè manje pou nou. Se yo k asime frè yo. Lè nou ale yon kote, yo resevwa nou. Lè n ale nan Sen Michèl de Latalay, se depite Miriam Amilcar ki resevwa nou. L ale Gonayiv, se depite Jacob Latortue k resevwa nou. Yè, nou te Vèrèt, se depite Paul Gérard Loméus ki resevwa nou. Gon solidarite tou, okontrè pandan wap di sa la, map tou fon ti klendèy ba nouvo biwo a pou nou di, efektivman, li ta bon pou yo ta degaje yon ti bidjè pou nou paske plis nou vwayaje nan pwovens yo, se plis nou ka sansibilize popilasyon an e se plis nap jwenn chans pou amandman sa yo pase. Pou yo apwopriye yo.
Map relanse Dens Deba nan. They dance deba nan deba.
Mwen deba met yon lunet nwa jodi an. Li pa vle wè wè zye l. Non m pa vle wè zye m. Kisa? Li jwe pokè wi. Jodi a dyaspora yo ap mande pou yo gen reprezantan yo tou nan leta e nou fè kisa? Nou pwopozisyon damandman mete pou dyaspora yo premyèman e dance deba. Tout kòb sa yo nou di dyaspora ap voye la an Ayiti chak ane, bon ki itil, ki rantre nan ekonomi an, jodi a, kritik la se moun yo okipe fanmi yo etseteka, jodi a kòman lajan sa yo dyaspora ap voye nan ekonomi an kòman nou ka rann yo plis itil a peyi a developman si nou ta ka di sa bon premyè kesyon an nou tout ka reponn li nou la nou dezyèm kesyon an nou la nou tout la e dyaspora nou ka reponn li. Alò e e m santi sijè a yon ti jan vire wè e m pa konn si pratikman n te fini sou e nesesite. amandman konstitisyon an e ki sa nou wè ladan l e ki jan pou popilasyon an, ki jan pou dyaspora a li menm li mache ladan l e fò mwen felisite e travay komisyon an e fò m felisite tout depite ki petèt pa nan komisyon an men ki pral apiye wè e lè yo pral vote e e amandman an li menm e tout lòt moun ki petèt mete. oubyen radyo, oubyen ba yon vè dlo lè komisè yo ale yon kote, ebyen fòk kanmenm nou remèsye moun sa yo ki pral pèmèt ke travay sa li konkretize lè l pral gen pou l konkretize. Youn nan aspè ki te enterese m apa de kesyon dyaspora nan travay sou konstitisyon an, e se sa Depite Tardieu sot soulinye la, se kesyon de prezidan e minè lan. E m kwè nan diskisyon ke nou te fè, Lè e komisyon an te rele nou e te travèse e Ozetazini, nou te efektivman silya, sinyale sa a pou n di ke e nou wè prezidan yo, yo jere e lajan an, yo, yo, yo, yo, yo sere l anba kabann yo, yo, yo fè lòt nèg depanse l e fè, fè koripsyon ladan l, epi lè l fini nèg a kanpe epi li di w wè e lajan l vòlè a e men kote l te mete l donk sela vle di ke e m panse ke a pati de travay sa komisyon an fè a ebyen e prezidan yo ebyen yo pap gen makout la nan men yo e pou y ap depanse l san lajistis ebyen pa kapab e kouri dèyè yo e kesyon dyaspora a li menm se yon kesyon ke komisyon an, espesyalman Depite Tardieu, m kwè pran a kè. E Depite Papillon sot trase pakou li pou l montre ke l se yon dyaspora. E Jerry Tardieu, m panse ke se youn nan moun ke nou wè trè souvan e ki trè kòlte a revandikasyon dyaspora yo. Donk, se sa k fè w jwenn Kanmenm, e genyen tout avanse sa a nan konstitisyon an sou kesyon dyaspora a. Byen antandi nou konnen ke e pral genyen e de moun o nivo paleman paske batay kont dyaspora a se pa yon ti batay li ye, se pa yon bagay fasil ke li ye. E ou gen dwa wè nèg a chita la ansanm avèk ou, e lè w vin la a li ba w bèl dan, e li bwè yon vè diven ansanm avèk ou, lè l travèse Ou devlope tapi wouj pou li. E ou mennen n manje brase kreyòl, ou ba l yon pwason gwo ti sèl, oubyen w al nan tonèl ansanm avèk li, ou fè tout sa, w al pran dè pòt, ou fè tout bagay, men l kont dyaspora a. Donk, fòk nou mennen batay la avèk anpil entelijans, wè, e pou l ka rive kote ke nou vle rive l lan. Se pa pou dyaspora a. Paske, wi, e Patrick Morisseau, wi, m fèk voye link lan ba li. E se pa, se pa. se pa tout dyaspora e m t ap di ki enterese nan kesyon politik se vre wè e gen anpil moun nan dyaspora ki trè klè e revandikasyon yo se de revandikasyon ki pral ede peyi an donk nou vle kanmenm rantre nan pwosesis lan pou n al fè sa nou gen pou n fè kòm pitit peyi a. Mentenan, ou poze sou kesyon 3 pwen 5 milya de dola ke dyaspora a voye a, e m kwè ke se deba semèn nan ou byen se. Se prèske kòb Petwokaribe a, hein? Non, men se, se, se 2 fwa, se prèske kòb Petwokaribe a, men se 2 fwa valè bidjè peyi a. Se lane rekò, ane pase. Se premye fwa ke nou resevwa oto de transfè de letranje. Donk, sela vle di ke e lè deba a vin fèt sou lajan sa a, yo di ke se fanmi n ke nou voye l bay. Ebyen, mwen menm, mwen pran baton pèleren m, mwen menm pou wè m ap mache nan tout radyo pou m pou m di non. E lajan ke n voye an, nou envesti l nan edikasyon, paske n ap gade la a, nou wè, e leta pa gen lekòl pou moun al lekòl e lekòl yo prive donk se nou menm nan dyaspora a ki ede moun ale lekòl lè moun yo malad yo gen pwoblèm sante se nou menm nan dyaspora a ke yo rele paske si y al nan yon lopital prive la toutotan ke yo pa gen kòb la pa gon moun k ap met yon sonn sou yo pou yo wè sa yo genyen kote y ap jwenn kòb la. Yo pap travay. Donk se fanmi nan dyaspora ke yo rele ki gentan fon transfè, voye kòb la, ebyen pou moun nan kapab jwenn swen de sante. Donk sa vle di ke dyaspora a envesti nan sante. Lè moun nan ap marye, pa vre? Ebyen ou ka konprann ke nou voye rad la, nou voye kòb resepsyon an, Nou menm voye kob pou nou lwe kay la. Nou menm kob lune de miel la. Menm kob lune de miel la.
Donk sa vle di nou envesti nan sosyal. Nou genyen yon kantite òganizasyon rejyonal ki eparpiye a travè tout dyaspora a. Òganizasyon sa yo misyon yo se idantifye sa ki pa genyen nan zòn bò lakay yo, ebyen yo kolekte kòb y al fè l. Yo fè l nan sante, yo fè l nan dlo potab, yo fè l nan kouran, yo fè l nan tout aspè ok nan vi zòn pa yo a, nan komin pa yo a. Donk kòb nou voye an se pa fanmi nou. Dezyèm, twazyèm aspè ankò e ke n t ap di e kote ke dyaspora a envesti, lè pa egzanp ou gen yon ti kouzen w, ou gen yon ti frè w oubyen ou gen yon zanmi kèlkonk, w ap voye 100 dola ba li chak mwa oubyen detanzantan, gen yon kote w rive w di misye monchè m ap ba w biznis oke, m ap voye yon mil dola ba ou la al achte chabon revann kòm yon egzanp, m ap voye yon mil dola ba ou la degaje w jwenn yon vye machin. yon taksi ebyen lè ou gen yon lòt kategori moun kap fè biznis anndan peyi an le pli souvan yo tcheke nou menm nan dyaspora a pou n envesti avèk yo pou n mete ansanm avèk yo donk dyaspora a envesti nan pitit e mwayèn antrepriz anndan peyi a gon w ekip machann ke w wè la nan mache an fè kap vwayaje k pral panama ki jodi a pral an Chine pa vre komès sa paske pa gen okenn bank anndan peyi a kap bay moun sa yo kredi ebyen si yo rive pran souf ap travay ap fè sa yap fè a se pitit se manman se matant se frè se sè yo gen nan dyaspora a lè yo touche inkòm taks yo ki kolekte ti kòb la ki voye l ba yo e k ap fè komès. Bon, li pa yon verite absoli, Edens Leblanc. Non, alò, alò, alò, se pa sa sèlman. Non, mwen, mwen m ap di w sa m fè, sa m konnen. Wi, mèsi. Bon, mèsi a Ricardo ki, ki vrèman ban nou ekstansyon pase depi a 45 li toujou ap ban m presyon. Toujou ap ban m, men, men l ap ban m ti 3 minit pa mwa. A, o, o, oke.
Donk, donk, donk, sela ve di ke m fè yon ti rale pou m montre ke lajan ke nou voye a, Kontrèman a sa y ap di, se pa sa sèlman ke l fè, ebyen nou la, nou prezan e Depite Tardieu, Depite Papillon konprann kòm moun ki fè sa n ap fè a e lè Taiwan ap bay peyi a 50 milyon dola, nou pran tout kamera televizyon, tout radyo, tapi wouj ebyen n al bat bravo. nou voye 3 pwen 2 milya, 3 pwen 5 ou byen 4 milya de dola anndan peyi an, e byen nou mande yon ti patisipasyon. Se sa sèlman n mande e m kwè depite yo konprann sa. Nou konprann sa e mwen m ap bay petèt dènye mo pa m lan piske m wè Ricardo ap gade nou la. 2 bagay ke m ap di. Li enpòtan pou nou travay pou inifye la grand famille haïtienne. Fòk nou nan yon lojik d'inclusion. Nou pa ka nan yon lojik d'exclusion. Haïti pa ka pèmèt li sa. Nous avons fait l'histoire, premye pèp nwa, nou brize chenn lesklavaj, nan linyon pou n te di nou gon pwojè dsosyete la a. Dayè, Depite Papillon, m toujou di w sa, mwen panse se sèl pwojè dsosyete ke n te reyisi puiske se tout moun te dakò avè l e n te lanse l. Se la lit kont lesklavaj, se lendepandans. Men depi lò, il n'y a pas de projet national. Se petèt lokazyon, atravè sèt amandman,

Ayisyen dorijin, epi on di Ayisyen, être Ayisyen, c'est être né de père ou de mère Ayisyen. Jodi a, Komisyon sa a pwopoze ke ou Ayisyen lè w fèt de père ou de mère Ayisyen. Pa bliye, nan premye konstitisyon nou yo, Netty, menm lè ou te gen san Endyen oubyen yon sen Nwa, ou vle vin viv lakay nou, nan peyi nou, pou epouze les lois du pays, nou konsidere nou ba w paspò avèk tou lè dwa lye a la Ayisyanite. Donk, nou pa ka fè bak sa a. E la konklizyon, an fèt, Mwen tap gade sou Telefòn mwen, mwen wè plizyè moun dim yo te desu ke yo pat wèm ant 10 zè e 11 zè. Pou sak pa tande yo, m ta renman senpleman di nou ke mwen an reta maten an paske se fèt Altagras ke yap fete nan komin Dèlma, nou te nan legliz Altagras de Dèlma, nou tal solidarize nou avèk Prezidan chanm depite a Gary Bodeau avèk Majistra Wilson Jeudi avèk tout pelren ki soti tout kote pou yo vini Dèlma maten an nap salye yo te gen anpil moun legliz la se te yon bèl mès Monseyè Leroy fè yon trè trè bèl prèch e li pale tou de leta ke nou bezwen an de Ayiti ke nou bezwen an de enklizyon ke nou bezwen an se te yon bèl mesaj e m te kontan patisipe se sa k eksplike ke mwen te vini an reta jodi a men se toujou yon plezi Netty pou m reponn prezan a bèl randevou sa. Felisitasyon a kinkino ki mete tout responsab yo. Kinkino a renmen zen anpil.
Kinkino ou wè lap fon manifestasyon dèyè a. Se pa vre. Gon moun ki voye mande l ou wi sa depite Tardieu panse de sak pase nan stad nan pak Sent Terèz. M panse eske nou pa di sa deja an kèlke sòt. Sak pase prezidan. Non men se de bagay wi yo vle soulve maten. Depi maten entènot yo. Nou fini Ricardo, entènot yo ap soulve yon kesyon, ap soulve kesyon DG pnh la. Ou konnen moun yo yon ti jan sou sa, tout sa k ka fè zen, DG pnh la, DG mav la. DG mav la k bay yon serenad. Men kè s ki bay serenad la? Minis lan l bay serenad la. Ou byen anplwaye yo pase map gad ti video a bon tout sa yo ladan l tou e tout konstitye m reprann sa men se skandale leta m panse mesye depite yo se pou n rale zorèy prezidan an sou kesyon sa paske diaspora a chak moman ke ap pral yap mete yon direktè jeneral ladan l se de moun ki gen de ti pwoblèm teknik Bon, an nou di jis 2 militan. Mwen fò.
Mwen la m pa dakò avè w lè w mande n pou n mete pou n rete zòrèy prezidan paske doun pa nou di. Se nou m gen, se avè nou m ka pale m pa ka pale a prezidan.
Doun pa nou mande palmantè yo pou yo pa antre nan fòmasyon gouvèneman. Mwen dakò avèk ou se dayè sa Depite Tardy ap defann la tou nan amandman se mete depite yo nan wòl yo pou nou fè lwa elektoral la pou yon fason.
Menm ou pa ka pran yon moun fou tou mete l nan tèt yon direksyon jeneral. Mesye a fou. Men sa se. Bon, m panse dyaspora yo ka fè pledwaye sa. Non, li fou. Non, men m ap tande pawòl yo. Voye misye nan sant sikatrik.
Non, e sèt rezon pou misye reprezante.
Yvon Bonhomme, Yvon Bonhomme. Yvon Bonhomme, bon mwen nou konnen misye mwen menm. Non, non, a misye di yon raz betiz. Misye gen ekip bagay l ap fè. M pa panse misye tèt li dwat. E a nenpòt ki moman misye ka rale zam ni li rantre anndan ministè sa a, li tonbe tire moun, don minis lan ke l pa vle wè a, se m yo k met minis lan, se yo k met direktè jeneral fou a, ebyen ke yo retire misye pou l pa, ou konprann, fè sa m sispèk ke l ka fè sou minis lan. Ya non men pa gen bwat la pap ka fonksyone si 2 moun ki nan tèt li yo youn
Ou gen dwa gen diferan Ya jisteman men l rive twò lwen Ou mete l nan tèt yon minis e kòm direktè jeneral yon ministè. Bon e mèsi depite Papillon e nou te kontan resevwa yon lòt fwa ankò pòt breakfast toujou louvri pou nou. Mèsi Eden Zeba. Eden Zeba son dyaspora aktyèl, nou menm nou s'ansyen dyaspora, son dyaspora aktyèl. Dyaspora kanmèm. Ki k'ap pase, Eden Zeba, m'panse mwen, fòk Kino panse a sa tou, nou bezwen g'on bidjè pou'n envite dyaspora yo lè nou vle, ou konnen son gwo emisyon ke nou ki pase sou tout medya sa yo, donk fòk nou g'on bidjè pou'n envite dyaspora yo lè nou vle. E envite vle di envite, donk depi kote ou ye a, n'ap pran son pou jiskaske ou rive. Fòn panse sou sa kino. Donk nou touche zen yo kanmenm men yo la yo egziste nou gon peyi zen yon leta zen tout moun sou zen donk yo enpòtan depite papiyon mèsi mèsi Edens Zéba mèsi depite Tardieu mèsi paske w retounen e pòt yo toujou louvri pou aktyalite pou n diskite de grand kestyon e ki konsène peyi a mèsi a NN TV mèsi a Canal Bleu. Chèn 54, mèsi a Galaxy e RSF, TSF ki toujou la e ki pwodwi show a. Mèsi a tout lòt medya ke yo anpil, yo vrèman anpil e chak jou y ap vin pi plis. Mèsi tout moun, n ap kase randevou lendi pou yon lòt brekfas pi cho, pi bèl, n ap diskite anpil kesyon toujou kòm dabitid.
Mèsi.
Mèsi.